Bonjou bonswa mes amour kòman nou ye bò kote pam mwen anfòm avèk jezi jodia m pote yon ti video pou nou men avan mwen antre nan video a nou konnen fòk mwen pran le swen le tan pou mwen remèsye tout nouvo abòne ke mwen genyen yo yon grand mèsi pou nou byenveni ke nou lakay nou e ansyen abòne m yo ki toujou la ansanm avèk mwen depi o kòmansman kap goumen ansanm avèk mwen yon grand mèsi pou nou video m pote pou nou jodia se yon Mini vlog kote m gen m pral lave cheve bébé kounya m di map fè yon ti vlog pou nou pou m fè yon ti pale nou de de pwodui ke mwen itilize pou li depi m konnen map sèvi ansanm avèk li aprè sa yon ti pale tou piti nou konnen kòman Nedjine renmen pale.
Li te fin lave kounya la sa m pral fè m pral trese yo grese yo avèk yon ti lwil de risen apre sa grese yo avèk yon ti lwil de risen apre sa m ap trese yo gwo très demen si Dye ve m ap penyen ni ok m pral trese yo ti moun de pa de mizè fò m pa sot pase la pou m lave cheve sa n ap gade la.

M gentan fini timoun M fini m penyen tèt bebe Ok Mwen penyen tèt bebe Mwen lave cheve a Chanpou l Chanpou a prèske fini timoun M al achte pou li Mwen l rete yon 3 lave ankò pou l fini.

2 chanpou Johnson lè l kòman lè l vin gen 1 an mwen pa lave cheve li a chanpou Johnson ankò se chanpou sa ke mwen itilize pou li li vrèman vrèman bon timoun aprè sa lwil sa mwen te konn penyen cheve li e avèk yon krèm paske lè m pat ka jwenn pomad mwen te konn penyen cheve li avèk yon krèm ou k wè krèm nan la m penyen cheve li avèk krèm nan 2 fwa M pat renmen kategori al te bon mwen an kounya m ale nan m al nan famasi a m di bon m eseye lwil sa m achte lwil sa m eseye l timoun depi m konnen bebe gen 1 an mwen tou achte chanpou a pou li epi m achte krèm nan m penyen l 2 fwa ansanm avè l m pat renmen kategori l te bon mwen an m al achte lwil la nan famasi an pou li depi lè sa se avèk li bebe ap penyen ok se avèk lwil la l ap penyen m pa janm chanje lwil m pa janm mete lòt lwil nan cheve l ke lwil sa. Souvan pen ansanm avèl. E krèm nan kwèm m pat jetel talè m pral gade m wè sim te jete li oubyen sim pat jetel m pral montre nou ak ki kalite de krèm. Sa vle di pou m byen di nou lwil sa li vrèman bon men li gen yon sèlman li gen yon ti sant ki bay kòm m te ka di sa yon ti sant lwil la ki fò ladan ok gen de moun ki alèji ansanm avèk li gen de moun ki pa alèji ansanm avèk li tankou bebe bebe pa alèji ansanm avèk li se avèl mwen sèvi se avèl bebe sèvi osi. Ok Ok men meni men krèm nan mwen te premye sèvi ansanm avèk li lè ke mwen te kite pwodui Johnson yo mwen te konn sèvi ansanm avèk li mwen t ale mwen t achte krèm sa epi chanpou sa e m fin lave cheve l a chanpou a epi m pase krèm sa nan cheve li paske se yon krèm ki pou penyen cheve l m pase l ladan pandan 2 fwa Li pa rete cheve a byen. Pat renmen kategori cheve an li bon mwen kounya m di waw. Wè li plen la li plen krèm. Menm mwen menm m te ka di map sèvi avèk li m pa sèvi avèk li. M pa sèvi avèl m kitel la. E m pa renmen kategori an kounya la m ale nan famasi an pandan ke mwen al achte yon daypè epi m wè lwil sa m di m pral eseye m achtel. Epi m achte li. M achtel. Sou wè kòm sou wè efè l fè efè fè ekselan m renmen rezilta li banm la e m pa konn m pap m ap toujou sèvi ansanm avèk li menm si m ta jwenn yon lòt pwodui kòm m poko eseye cheve bebe avèk lòt pwodui ok m poko eseye cheve l avèk lòt pwodui men menm si m ta jwenn yon lòt pwodui m ap depi m ap sèvi ansanm avèk li m ap toujou melanje luil lan ansanm avèk li paske luil lan vrèman bon epitou cheve bebe ankò Lè li te fenk fèt, timoun, bon m eksplike nou sa. Lè bebe te fenk fèt, cheve l te fen fen fen fen fen fen fen. Fen fen fen fen ou konnen an, fen. E, epi ankò tou, li pa t gen cheve. Cheve yo, cheve l te fèt yo, yo te pèdi. Ou pa m toujou konn tande granmoun ap di konsa lè timoun nan fèt a yon cheve, e cheve yo tonbe. Li pat gen cheve ditou e sitou pou 2 tèt li. Waww 2 tèt la pat gen cheve ditou ditou ti moun. An men nou fotol la pou nou ka wè kòman cheve a te lèl te bay. Kòman cheve a te ye lèl rive nan 1 an kòman cheve a te ye avèk kounya kòman cheve a vin ye. E kounya lè cheve a fen lè pou m penyen avèk ti elastik penyen jodi demen si Dye ve tout elastik yo sòti. Penyen jodi demen si Dye ve pi ba di waww. Gade pwoblèm. Nyan di wè gade pwoblèm. Kounye a ki sa w konnen m fè? M ale m fè yon ti lwil kokoye pou li fè nan 3 fwa. Mwen pase l nan cheve a, lwil kokoye. M achte kokoye a m graje li, epitou m fè lwil la. Avan mwen lave cheve li epi mwen pase lwil kokoye a nan cheve li. Lè m fini m kite l repoze nan 1 èdtan, apre sa m al lave cheve a avèk chanpou a. Chan pou sa. Epi m lave cheve m. Kounye a cheve bebe vin menm jan chan ansanm avèk cheve m. Cheve bebe vin menm jan ansanm avèk cheve m tèlman li rèd. Ok cheve yo vin rèd. E kounye a lè m ap penyen li, lwil lan vrèman ede m. Lè m pase lwil la nan cheve a ou annik antre peny se byen demele cheve a. Ok mèzanmi m bon kounye a m pral fè lòt travay ke m gen pou m fè la. M gen anpil bagay m gen pou m fè jodi an la. Mwen ap di map fè ti vlog pou nou. Map pote pou nou kèk aktivite m fè. Si tout fwa nou renmen yo, kòm mete nan kòmantè Nedj m renmen vlog kote wap fè si wap fè sa. Map lave timoun, map lave. Ralye nan machin nan lap lave ok. Epi tou rad yo mannik mete yo nan machin nan epi mete savon mete mistolin epi lage yo nan machin nan li lap lave lap rense lap tòde epi mwen m sèlman retire yo epi mete yo pou yon ti lè mete yo pou yon ti lè apre sa ok e kounya la sa m pral fè la e m pral m gentan fè yon espageti m manje maten an m pa konnen talè m ka fè yon ti yon ti bagay pou m manje epi m gen cheve m pou m al lave M pap moutre nou kòman m lave cheve m paske si nou vle kwè kòman m lave cheve m m gen yon videyo nan chanèl la n ap ka al gade l n ap wè l mwen pap al fè swen pou li tou paske m pa gen tan m te vle fè yon ti swen avèk bannann zonyon lòt bagay pou cheve m mwen pa gen tan L ap pran yon pil tan, m ap kite l pou lòt semèn oubyen lòt de semèn aprè. Pase m pa lave cheve m souvan timoun. Konn fè yon mwa avèk tèt mwen m pa lave l. O! Poukisa w fè yon mwa w pa lave cheve w? M pa lave cheve m souvan. Pa kriminen m paske gen moun ki fè yo, oke. M pa kontan lave cheve m souvan. E cheve ti fim nan mwen lave li chak 2 fwa nan yon mwa. M lave l 2 fwa nan yon mwa e mwen pa m lave l yon sèl fwa nan mwa. Plot. Ok. E ann ale ann fè rès aktivite yo ansanm avèk mwen mes amour.